Mèsi fidèl abòne Dezi Nouvèl yo, gwo bonjou gwo bonswa pou nou tout, nou kontan antre lakay ou pou nou kapab enfòme w tout sa k ap pase nan peyi Dayiti. Revolisyon 16 avril tout moun ret veye, file manchèt, prepare gazolin, prepare kawoutchou, lidè revolisyon an ki se Guy Philippe frape pil atè. Ebyen nou gen sekretè deta a la sekirite piblik ki se Mario Andresol fè alyans ansanm avèk Guy Philippe, nan minit ke n ap pale avèk ou la gwo rankont fèt sa k pral pase sou tèritwa Ebyen CPT a yo menm deside pou yo mete Mario Andresol atè. Nou gen Normil Rameau li menm ki deside rantre nan rebelyon l, li pa deside pran lòd nan men CPT a, paske li menm li deside pou l rezoud pwoblèm ensekirite a. Fidèl abòne Dezi Nouvèl yo, Alix Dieufils Aimé, Minis Jistis la Pierre Esperance ki nan Dwazimen, fè gwo konplo depi se materyèl ki te antre ki ta sipoze ap itilize pou batay ansanm avèk bandi viv ansanm yo Alix Zephy Zeme pran yo yo itilize pou yo pwoteje enterè yo pou yo pwoteje biznis yo nan minit ke nap pale avèk ou la Mario Andresol fache l estomake l kanpe sou bezeng li li di pwoblèm ensekirite sa si n pa met tèt nou ansanm pèp ayisyen pou n pase woulou bwa kale a nou pap janm sòti nan sa ou pral tande gwo pwen sou sa yo anndan video sa Nan minit ke nap pale avèk ou la fidèl abòne Dezi Nouvèl yo, aprè popilasyon Mibalè ya tap te nan kouri, kote bandi Viv Ansanm yo fin pran Mibalè, nan minit ke nap pale avèk ou la timoun kou granmoun, moun ki pran bal nan ren, moun ki pran bal nan pye, yo paka jwenn swen, yap dòmi nan lari, yap dòmi sou tèren foutbòl, yap dòmi sou plas, Jiska prezan moun sa yo, yo lage 2 bra pandje, manb cpt yo kriminèl 9 krèy yo, yo menm yo pa deside pou yo fè atak sou bandi viv ansanm yo. Ayè nou te kapab wè sak tap pase nan Mibalè, kote bandi Jeff Kanaran, lanmò san jou debake nan Mibalè, kote nèg sa yo tap fè video, yap moutre kote yo alèz nan Mibalè, nan minit ke nap pale avèk ou la otorite yo gang a vès yo, yo menm yo pa deside pou yo fè atak sou bandi viv ansanm yo. Nan minit ke nap pale avèk ou la preparasyon ap fèt. Pa bò kote lidè revolisyon an, fòk nou sòti nan sa nou ye a. Nou gen Caricom li menm ki mande, Caricom mande pou cpt a kite pouvwa pou Guy Philippe pran l, nou wè manm cpt yo di yo pap fè yon pa, se yo menm ki pou dirije peyi a, se yo menm ki chèf, se yo menm ki gen dwa enben pou yo dirije peyi a, enben nan minit ke nap pale avèk ou la fidèl abone Dezi Nouvèl yo, 9 premyè dam 9 premye vòlè yo menm yo kenbe tèt peyi ap dirije l. Ou pral tande gwo pwen sou sa yo anndan video sa. Sa kap pase nan zòn metwopolitèn nan, planifikasyon deja fèt. Nou kapab wè devan primati, devan palè nasyonal, salvadoryen yo gentan kanpe sou brenzeng yo. Nou kapab wè devan gwo otèl yo. Map gade salvadoryen, gwatemalèk. Nap gade Jamayiken, polisye Kenya yo, olye yal mennen operasyon kont bandi Viv Ansanm yo, yo prefere pwoteje gwo otèl yo, yo prefere pwoteje tout gwo makèt ki genyen nan zòn metwopolitèn nan, yo prefere pwoteje anbasad amerikèn, anbasad Lafrans, tout gwo anbasad ki genyen nan peyi Dayiti, se sa yap pwoteje. Ebyen pèp Ayisyen an li menm lage 2 bra pandje nan zòn metwopolitèn nan. Kòm nou wè komisè Miskaden fon gwo deklarasyon, deklarasyon sa fè kèm kontan, Komisè Muscadin mete entèdiksyon pou tout manb cpt yo, yo menm ki pa deside pou yo rezoud pwoblèm ensikirite sa, si yo konnen yap vin nan yon reyinyon nan gran sid la e yap anba kòd. Komisè Muscadin lagel san filtè e deja komisè Muscadin fè alyans ansanm avèk Guy Philippe, li fè apèl ansanm avèk kòmandan Samuel, li fè alyans ansanm avèk Mario Andresol ki se sekretè deta a la sekirite piblik, depi se komisè ki nan gran sid la, yo fè alyans. Depi manm cpt yo menm yo pa deside pou yo rezoud pwoblèm ensekirite a nan zòn metwopolitèn nan, yo pap ka mete pwent pye yo nan gran sid peyi Dayiti. Ou menm kap gade videyo sa, ou menm ki Etazini, Kanada, Lafrans, poukwa pa ou menm ki nan Antiy yo, m panse sa son bòn nouvèl ki li ye, lè w tande tout manm cpt yo pa gen dwa mete pye yo nan gran sid peyi Dayiti tout otan yo pa rezoud pwoblèm ensekirite a pou pèp la viv lib, alèz, san kè sote nan zòn metwopolitèn nan, deklarasyon komisè Muscadin. Jan nou te anonse l nan kòmansman videyo a, nan jou k ap vin la yo, bagay yo p ap piti. Lidè revolisyon an deja anonse l, Tout moun prepare manchèt nou, prepare gazolin nou, sa k pral pase a p ap piti. Li lè li tan pou n met pye nou atè, li lè li tan pou n mobilize. Si n pa met tèt nou ansanm, nou p ap janm sòti nan sa nou ye a. N ap gade byen bandi viv ansanm yo tout sa yo di y ap fè, yo pran tèritwa jan yo vle byen alèz, Ebyen fòs de lòd yo pa janm okipe bandi viv ansanm yo, yo kite bandi yo fè sa yo vle nan peyi a. Eske nou janm wè bandi yo atake tout gwo otèl yo? Eske nou janm wè bandi atake anbasad amerikèn? Eske nou wè bandi viv ansanm yo janm atake primati? Paske se marenn parenn yo, yo pap janm atake yo. Fidèl abone Dezi Nouvèl yo, prepare manchèt nou, sak pral pase sou tèritwa papa Desalin nan li pap piti. Ann tande gwo ponch sa yo kap domine aktyalite a. Si w pa fè lapè, avèk lamò konnen w pap ka fè batay 16 avril kap vin la a. Ekri sa pou mwen nan espas kòmantè lan Libète ou lamò Viv lib oubyen nou mouri Kòmandan Guy Philippe Mwen salye w jeneral. Kòm ou konnen l, non pa m se Kapitèn Bèto. E kote w ye a tou, fò w ban m respè m tou wi. Pase pa bliye, yon jeneral ou ka pase, kapitèn nan salye w, ou jisteman konnen ou konnen pou fè sa. M ap salye natirèlman kòmandan Samyèl. A vos òd, mon kòmandan. Chapo ba. Samuel, s on kapwal amò. Samuel, s on kapwal amò. Misye bay vi l an olokos. Anpil konplo ap manniganse e ke l konnen. Men mentnan, sèl sekirite ke Samuel genyen se pèp ayisyen an e pou Samuel wè ke pèp li ap pwoteje l pou tout bon 16 avril kap vin la 16 avril kap vin la nan 5 jou il fò ke pèp ayisyen an atravè tout peyi an leve kanpe de manyè brital e sovaj pou retire peyi sa a nan sa ke l twouve l lan. Anpil konplo ap manniganse, anpil strateji ap devlope avèk yon sèl objektif. pou yo tiye Guy Philippe, pou yo tiye Samuel. Mentnan, m vle pèp la konprann sa ki yon gid, sa ki yon lidè. Tout moun pa ka lidè, tout moun pa ka gid. Yon lidè, li sòti apati de yon mouvman.

Kanapevè gen anpil polisye, gen anpil brigadye, gen anpil gason konsekan e fanm ki kanpe k ap fè batay la. Enben, pèp lan e polisye e tout brigadye yo, yo wè ke se Samuel ki ka lidè a, yo kanpe dèyè Samuel, yo bay Samuel fòs lan, enben Samuel lidè ke li ye a. Defèt, Samuel vin yon lidè nasyonal kòm yon gason kanson. Kote l pran nesans? Nan kanapevè. Eske tout peyen pa andose l? Wi. Kiyès ki gen pwoblèm avè l? Eleman ki fè pati de sistèm nan ki ta renmen sistèm nan ret an plas. Sa vle di ke eleman k ap jwi de sistèm nan, k ap toupizi pèp sa, k ap detwi peyi a. Yo bezwen tiye Samyèl, yo bezwen tiye Gi Filip. Mentnan, kisa w dwe fè kòm pèp? Dan tou lè peyi di mond, yo toujou di nou li. E menm nan labib, Yo toujou di nou li. Pèp pa konn pèdi batay. La vwa di pèp, se la vwa de Dye. Depi pèp lan chwazi ou kòm lidè, se bon Dye jisteman ki chwazi ou. Pèp lan chwazi Samuel kòm lidè. kòm chèf brigad kanapevè a, e jodi an ki kòm pi gwo lidè ki kapab kanpe pou fon mouvman nan Pòtoprens lan, se Bondye. Se Bondye nan syèl la. Ou menm kòm pèp, konnen pouvwa ou vyen de Dye. Lè ou gen Samuel kòm lidè, pa kite moun menase l. Pa kite moun ilegal ap itilize lajistis pou met manda dèyè l. Lè yo fè l, al bay repons lan de manyè brital e sovaj 16 avril k ap vin la a. Loge Guy Philippe kòm chèf revolisyon pou liberasyon peyi Dayiti e ke w di se li k pou prezidan w e se li k ap prezidan vre, Ou pa kite moun betiza non l. Ou pa kite moun ranse avè l. Ou pa kite moun di bagay nan nenpòt bagay de li. Ou pa kite moun fè konplo sou li. Pou konnen, pou kwaze bra w. Non! Il fòk ou pran responsablite w. Paske depi ou pèdi gid ou a, depi ou pèdi lidè w lan, m garanti w, sistèm nan ap oule w. Ou ka fè nenpòt senkantan, ou pa jwenn jan de moun sa yo ankò. Men mwen, m pwomèt nou, m pwomèt nou, depi nou kanpe, solid nou chavire chodyè a pou l boule tout kriminèl sa yo ki te monte l lan apati de 16 avril m pwomèt nou mwad jiyè van chanjman van de pè van despwa van stabilite a ap kòmanse soufle sou tèt 27 mil 750 kilomèt kare a. A pati de mwa desanm k ap vin la, dyaspora ayisyèn nan ap kapab fè malèt li pou l rantre nan peyi Dayiti. M pwomèt nou sa. Paske pa bliye, se volonte politik reyèl pou genyen. Pwoblèm ki gen anba a, Guy Philippe di w nan 3 mwa, li ka rezoud li. Ou pa konprann sa sa vle di? Samuel son polisye ki fon karyè nan lapolis e ki stil nan lapolis yo paka revokel haa papa yo paka revokel Samuel son manje ranje Guy Philippe dil ka baw sekirite nan 90 jou 3 mwa kiyès ou wè k atakel Pierre Esperance atakel kiyès ou wè k atakel jounalis ki fè pati de sistèm nan k atakel kiyès ou wè k atakel politisyen sistèm nan k atakel kiyès ou wè k atakel kap fè konplo pou manjel oligak kòwonpi yo. Sa vle di kisa? Ayiti pa dwe gen sekirite? Idantifye, mesye yo. M pa konn si w konprann. Samuel di ke fòk peyi an gen sekirite. Sa nou wè yo fè? Yo fè Normil Rameau fè plizyè tantativ pou l arete l. Sa vle di kisa? Ou pa gen dwa mande sekirite. Sa vle di ke peyi an dwe ret konsa. Pèp ayisyen pou kontinye ap mouri. Enben nan sans sa a, poukisa ou pa leve kanpe pou w al dechire moun ki pa vle w gen sekirite a? Paske m ap di w sa trè byen, e pa gang nan ki pa vle w gen sekirite non. Si w pa t konn sa m di w li, e si w pa t konn, si w etone, je suis désolé ou de etone, men s on verite absoli. Èske w konnen se pa gang nan ki fè w pa ka gen sekirite? Men non, lwen de la. Se pa gang nan ki fè w pa ka gen sekirite. Ou konnen kiyès ki fè w pa ka gen sekirite? se nèg ki nan dwa zimen an k ap atake moun ki ka ba w sekirite a. Ou konn kiyès ki pa vle w gen sekirite? Se jounalis tradisyonèl la ki pa vle w gen sekirite an, k ap travay pou nèg k ap vann zam, k ap vann bal la. Ou konn kiyès ki pa vle w gen sekirite? Se politisyen ki viv de ensekirite an, ki viv de enstabilite an, ki gen pouvwa atravè lenstabilite an. Se yo k pa vle w gen sekirite. Ou pa ou konn kes ki pa vle w gen sekirite? Se oligak kowonpi an ki se pdg sistèm nan, ki gen sistèm sa ki monte avèk avèk vyolans sa nou rele enstabilite politik la, kraze brize, touye moun, rann peyi an tèt anba pou yo ka vann dwòg, vann zam, vann bal, vann ògan moun. fè tout kalite krim nan ekonomi kriminèl la, brase lajan nan ekonomi kriminèl la. E pa gang nan non, ki pa vle w gen sekirite. Ou wè gang nan? Se mayon ki pi fèb nan chèn ensekirite a. Tande m byen, pran sa a, kenbe l nan tèt nou pou 16 avril. Gang nan, se mayon ki pi fèb nan chèn ensekirite sa ke n ap viv la. Gang nan. Èske nou la? Gang a sapat la, nou konnen ki gen Izo, Ti Lapli, Manno, Bougòy, Kilik, kòman rele, Lanmò San Jou, e kòman, Mawozo 400, Jèf Kanaran, yo se mayon ki pi fèb lan chèn ensekirite a. Ou pral di m Bertho, men non se yo m wè avèk mitrayèt la, non. Yo se, yo se mwen, yo se mayon ki pi fèb la. M ap di w sa byen. Ayiti pa gon pyebwa k ap pwodui bal, Ayiti pa gon pwodui, yon pyebwa k ap pwodui zam. Oubyen pou n al pi, pou n pi konkrè, Ayiti pa gon izin k ap pwodui minisyon, pa gon izin k ap pwodui zam. Sa vle di ke zam yo soti de leksteryè, yo rantre anndan peyi a. Mentnan, kiyès k ap fè l rantre? Sa se premye travay pou n fè si n vle eradike l. Sòti avèk sa yo nan tèt ou. 16 avril, pa bliye non, randevou an ka se 16 avril. Pa janm bliye sa. Pa janm bliye sa menm pou yon segond. Politisyen ayisyen se kouto 2 bò yo ye. Yo ba n dan yo, yo pa ba n kè yo. Se nou k pou veye zo n avè yo. Yo se trèt oo pèp la lè n mouri yap pete chanpay kòmandan Samuel nèg politik ayiti se kouto de bò yo ye yo bò dan yo yo pa bò kè yo se ou k pou veye zo w avè yo yo se trèt oo Samuel lè w mouri yap kale zonbi w oo ayayayy kòmandan Guy Philippe Politisyen ayisyen se kouto de bò yo ye. Yo bò dan yo, yo pa bò kè yo, se nou k pou veye zòn avè yo. Yo se trèt o, Guy Philippe. Lè w mouri y ap kale zonbi w, y ap pete chanpay. Kòmandan Samuel tande ankò! Laprès tradisyonèl ayisyen se kouto de bò yo ye. Yo bò dan yo, yo pa bò kè yo, se ou pou veye zo avè yo. Yo se trèt oo Samuel, lè w mouri y ap selebre, y ap selebre sou do w. Laprès tradisyonèl ayisyen se pwazon yo ye. Yo bo dan yo, yo pa bo kè yo, se nou k pou veye zone avè yo. Yo se trèt oo pèp la. Lè n mouri y ap selebre sou do nou. E de fèt, yo la depi 1986. Y ap fout detwon peyi avèk yon sistèm kowonpi. Pou ki rezilta? Ayiti pouri. Yo la a, Aristide kraze lame Dayiti. Yo fè anba zye yo la a. Yo fout la yo konsène. 25 an oubyen 31 an plus tard, men ki eta peyi a. Bèk fè yo toujou la, ap pale. Y ap sivoke. Y ap degobye sou yon pèp k ap disparèt. Yo toujou la. Yo rele tèt yo jounalis de karyè. 25 an de karyè, 35 an de karyè. Pou ki rezilta? Ayiti fout detwi. Alò mwen, m ta gen mikwo pou m fè 25 ap pale nan mikwo pou yon peyi ap disparèt konsa rete e sak fè w wè m fout gen 2 chapo ou paka sipòte m papa ou konn sak pase mwen se enfo Bertho ki gen mikwo sa avèk yon odyans serye moun onèt moun de zòm e de fanm serye ou konprann sa m vle di moun konpetan kap swiv nou moun ki respekte tèt yo ayisyen konsekan krèm ayiti kap swiv nou tande byen nap sansibilize tout yon pèp N ap fè pèp konprann reyalite sa k gen la a, nan ki nivo yo dwe pran responsablite yo, obligasyon ke yo genyen pou yo goumen. Men pa konsekan, mwen se yon militè de san, m pa yon militè de fòmasyon. Sa vle di ke ou ka konprann mwen, m se yon militè de san, ou ka konsyan ke m pa pale de zam. Men pa bliye, antanke nèg andeyò, m leve m jwenn manchèt la bò tèt kabann nan. M pa konn si w konprann. M leve m jwenn manchèt lan bò tèt kabann nan. M leve m jwenn Tonton m pral nan pral nan jaden manchèt li bò bouda l sa vle di ke m poko janm fon jou pou m pa wè manchèt devan zye m sa vle di ke m son militè a manchèt m son konbatan a manchèt paske pa bliye lè w gen manchèt ou nan men w vye pye bwa yo yo pa ka bare w lawout pou bourik la pase pou cheval la pase pou bèf lan pase pou machin nan pase manchèt la ap devore l l ap depatcha pye bwa l ap klin lari an l ap mete espas ebyen nan sans sa m son militè a manchèt E sak fè yo relem nèg manchèt la? E sak fèm di pèp lan 16 avril kap vin la a asime responsablite nou paske vye pye bwa kriminèl asasen sa yo pikan kwenna sa yo ki sou lari an il fò ke chak grenn ayisyen gen yon manchèt nan menl yon manchèt senbolize lapè stabilite chanjman paske ou paka dim konsa ke ou pral ou pral chèche de gwo pye bwa ki pandye sou tèt ou depi apre 86, k ap detwi ou kòm pèp, k ap kraze kay ou, k ap bare w lawout, k ap pike ou, k ap devore ou kòm pèp, epi w di m konsa ke 16 avril ap rive, manchèt paw la pa nan men ou, w ap di m konsa ke 16 avril ap rive, manchèt paw la pa anba tèt ou, w ap di m konsa ke ou poko achte lim nan pou file manchèt ou a, pakonsekan w konnen pye bwa sa yo, yo pi wouye yo pi koupe. Pi bon sa yo di anpil, paske yo la lontan. W ap di m 16 avril ap rive, ou pral debranche pyebwa ki mal pandye sou tèt kay ou, ki mete yon malè pandye sou tèt ou fè w pa ka ret dòmi nan kay ou depi 1986, epi w di m konsa ke manchèt ou pa nan men w? Atansyon, pèp ayisyen pa m k ap tande m, k ap gade m la a. Manchèt nou senbolize lapè. E sa k koz la grand famille Info Bertho, chak moun gen dwa pou gen yon manchèt nan men l. Yon manchèt li ekstrèmeman enpòtan. Yon manchèt se pou n al debranche pye bwa ki pandje sou tèt peyi sa a, ki fout detwi nasyon sa a depi 1986. E m di w sa trè byen. Gang a sapat la w wè a, li se mayon ki pi fèb nan chèn ensekirite sa ke w gade la a. E m ap di w sa jodi a. Chèf gang ke w gen la a, yo tèlman gen kòb nan men yo, yo se moun ki ta pi renmen viv anpè kote m ap pale avè w la. Men, gon fason pou sa fèt. Men, èske ou panse ke avèk moun k ap vann bal la, gang a sapat la ka poze? Never! Nèg k ap vann bal la, kiyès k ap travay pou li? Pierre Espérance. Ou panse Pierre Espérance ap janm kite mwayen pou gen stabilite? Ou pa chak lè yon moun vin avèk yon ide, kòmsi pou ta jwenn yon posibilite pou jwenn yon vrè fòmil Pou jwenn yon solisyon avèk gang nan, ou pa Pierre Esperance se premye moun ki jwenn radyo tradisyonèl li pou kòmanse atake moun sa a. Nèg avèk fanm ki di k ap defann dwa moun nan peyi sa a, se dwa gang y ap defann. E se kouto de bò yo ye. Yo bò dan yo, yo pa bò kè yo, se nou k pou veye zo navè yo. Yo se trèt oo pèp la. Lè n mouri y ap kale zonbi nou. Veye yo. Nou pral pale wi. Nou poko janm rantre nan emisyon an la. Li pwobab pou n gen Instant Delica nan emisyon an la, men nan dezyèm pati emisyon an. Men tou dabò, nou gentan rive lwen. M salye nou wi. M renmen nou anpil. Ke Bondye beni chak grenn nan nou k ap tande nou e k ap gade nou la a. ok e jodi an ki se 11 avril 2025 lan m kontan pou m di nou bonjou bonswa kenbe la pa lage e kòm dabitid se yon plezi yon plezi pou ke mwen ansanm avè nou sou platfòm sa e konba n ap mennen l w ap jwenn tout moun ap atake men natirèlman ou kapab wè ke kèlke pa moun k ap eseye atake yo fè divèsyon yo trè trè fèb ou nan nou priye pou yo an nou priye pou yo. An nou priye pou yo paske le pli souvan depi tenèb la wè limyè ap vini kelke pa sil ka rele li tap rele paske tenèb la li menm lè l yon kote l renye an mèt li ka menm fè moun pè tout tan men lè gon alimèt ki tache sèlman ebyen w e kòmsi wap chèche gwo gagann ki tap ouvè kòl nan tout teritwa ki se fè nwa ou pa wèl sa vle di ke minorite zwit kap fonksyone avèk vyolans lan yo pè laverite. yo pè limyè, yo pè moun ki bezwen lapè, yo pè moun k ap pale de stabilite. Ebyen nan sans sa a, nou di jodi a, pèp ayisyen, ou te mande koze, ebyen nou pral ba w koze. Revolisyon pou liberasyon peyi Dayiti. Men bwa a. Atansyon! Galavou!
Revolisyon toupatou Ki yo mele Revolisyon pa manifestasyon Revolisyon pa fèt nan griyen dan Talè m vle nou tande pawòl sa a Moun 16 avril mwen yo Tande Lame manchèt mwen an Lame manchèt mwen an Mwen se kapitèn manchèt la. Lame manchèt mwen an. Ou pa tande sa sa vle di? Revolisyon pa janm fèt san 99 plis 1 kriminèl. Revolisyon pa janm fèt nan griyen dan. Revolisyon se zam, manchèt, baton. Atis sa konn ekri. Ou misye rele Ronald Chéry. Follow misye. Atansyon.
Revolisyon tou pa. Ou konn sak bèl la?
Kapitèn Enfo Bèto ap pale la a. Tout sòlda yo devan televizyon, dèyè kamera yo, dèyè tout aktivite yo, telefòn yo ap gade e kòmsi kapitèn. Moun yo, moun yo, moun yo p kitem kapitèn nan vre! M renmen nou anpil. M son militè de san m pa yon militè de fòmasyon. Men pa konsekan, n a pral fòme tèt nou, n a pral fòme tèt nou natirèlman pou lè w wè, wè, wè, wè nou rad sa sou nou e pa san rezon. Sa vle di ke ap gen fòmasyon nan kràn nan ki lye avèk sa. E pa san rezon n ap mete l. Lò nou pran gan, nou met gan. Kote gan mwen mesye? An fwa pa met gan mesye o. Problem nan sa wi. Si m te gen fòmasyon militè m pa tap bliye gan. Ou wè problem nan? Anyway. E problem nan sa map di w la wi. Si m te gen fòmasyon militè m tap konnen m pa ka bliye gan. E problem nan sa wi mesye. Mwen menm fò mal fòme tèt mwen ale. Mwen menm papa. M ta mouri pou m pa ta militè de fòmasyon. Mwen wè lè fou mèt la. Mwen ta Dieu padon. Mwen wè lè fou. Kòm m tap mouri m tap leve ankò. An sou m ti m ton militè de fòmasyon la pa gen anyen ki te ka fè m bliye gan. Ou wè li? Dimitri a pap bliye gan. Wè, Dimitri a pa fouti bliye gang. Mwen, mwen, tande, mwen t fè tout sa w fè, li pap bliye gang. Li pa anyen non, e pa fòt li. Li son militè de fòmasyon. Mwen menm son militè de san. Wè, wè, wè, wè konpa wotin nan son pwoblèm li ye. Si m t on militè de fòmasyon la, m pa tap fouti bliye gang. M ta kòmanse konba m nan avèk sang kòmsi Mesye, m ap pale de manchèt, sa vle di manchèt mwen san gan. Ou imajine w, si m te yon militè de fò, de fòmasyon m pa t ap bliye gan. Dimitri Reya pa t ap janm bliye gan l. Kòman rele ankò? Kolonèl Rebu pa t ap janm bliye dan l, bliye gan li. Kòman, kòman rele kòmand, kòmandan Rod, Rod Joseph pa t ap janm bliye gan li. Yon militè, e nonm lame Dayiti pa t ap janm bliye gan l. Sa vle di, li pran fòmasyon pou sa. Enben mwen Bèto, gen de erè pou w pa fè. Mwen Trantèn, Fòmasyon militè, m salye pèp mwen ankò. Mete gan. Pase m tèlman gen bagay pou nou jodi a la, nou oblije pran ti tan pou nou fè, nan fè ti souri tou, ou konprann mwen? An nou tande. Revolisyon pou liberasyon peyi Dayiti. Sistèm nan pè, sistèm nan panike. Panik total. Pierre Esperance, atribye Guy Philippe avèk Viv ansanm. Men pa bliye Pyè Esperans. Babekyou pa gang pase w non Pyè Esperans. Se paske w gen yon peyi avèk yon pèp jisteman ki toleran, ki aksepte nenpòt fatra ki koz w ap pale sou moun toujou. E paske Babekyou kèlke pa Pa yon nèg ki vrèman gen ògèy. M ap di w sa Pierre Espérance. E m pran Bondye nan syèl la kòm temwen. M pa t ap janm yon bon polisye ki fè 14 an nan lapolis, yon nèg ki renmen lapolis tankou Babekyou. E mwen menm m pa t ap janm ka DG lapolis pou m ta gen yon polisye osi enpòtan tankou Pierre Espérance, ato tankou Babekyou, pou m kite yon kadav politik tankou Pierre Espérance vin elimine l ban mwen. Never! Never! Ou pa t ap, ou t ap ban m peyi a blanch. m pa t ap pèdi bwè babekyou pou Pierre Espérance. Sa pa egziste. Men kòm nan enspeksyon jeneral, nan wo eta majò polis la se toujou vòlò, dilè dwòg, nèg k ap fè trafik dògàn, trafik zam, trafik bal, majorite ki ladan l, nèg ki nan kòripsyon, Pierre Espérance gen dosye yo. Defèt lè Pierre Espérance mande yo pou yo elimine yon moun ke l te mande touye yon moun pou li, moun nan pa touye l. Me Pierre Esperance gen pouvwa lan enspeksyon jeneral e o nivo de la dcpj. E sa k koz ou wè Pierre Esperance gon fasilite pou elimine kèlkeswa moun nan peyi a. Li fòme yon asosyasyon malfetè, li gen polisye nan enspeksyon jeneral, li gen polisye krèm atè a, li gen dcpj, li gen laprès tradisyonèl e li gen vin gen ravèt ki nan touye prezidan Jovenel k ap jape sou rezo sosyo k ap menase moun k ap mande jistis pou prezidan Jovenel. Men n ap di Pierre Esperance. Èske w konnen ou gen touch pa w nan planifikasyon pou te arete kòmandan Guy Philippe e fè l viktim pou l fè 6 ans 7 mwa nan prizon Ozetazini Damerik? Pè Esperans ou konnen ou konnen yo bliye sa a? Èske w konn peyi a konn sa a? Èske w konnen Guy Philippe konnen l tou? Èske w konnen Guy Philippe konnen ke w pap janm zanmi l pou tout bon? E l pa bezwen pale avè w tou. Èske ou konnen Guy Philippe konnen ke ou konnen l se yon menas pou ou? Èske ou konnen, èske ou konnen, èske ou konnen Guy Philippe konnen sa? Menm jan w konnen an, Guy konnen l tou. E peyi a konnen l. Paske w se sèl nèg, depi moun debyen, moun serye, moun onèt, ki renmen Ayiti, ap dirije Ayiti, ou se nèg ki pou bay tè a blanch. Oubyen yo fout ou yon kote, dèyè kat miray, pou pa janm pale sou moun ankò. Paske m ap di w sa trè byen, kèlkeswa Ayisyen ki pran tèt peyi sa a, ki wè chanjman pou Ayiti, Pierre Esperance se nèg premye pou netralize. M fini sa m di la a, revolisyon l ye.

Nou pral mache pran asasen kriminèl yo. Pou n libere peyi sa a. Pou n libere peyi sa a, pou n libere pèp sa a, pou n libere, pou pèp sa a soti nan soufrans ke l ye a, il fò ke chak Ayisyen, chak grenn Ayisyen mete men nan pat la. Mete men nan pat la! Paske nou di l, 16 avril k ap vin la a, li dwe yon dat istorik. Paske pa bliye, Medya dominiken gentan fokis sou dat sa a. A pa bliye papa. Gen anpil medya ameriken ki gentan fokis sou dat sa a. Pawòl la pale wi. M vle moun sa. Gen medya franse ki fokis sou dat sa a. Son dat istorik ke l dwe ye. 16 k ap vin la a. Se swa nou viv nan peyi a tankou moun oubyen nou disparèt yon sèl kou bay kriminèl yo peyi a. E n te di nou li. Yon bagay pou n pa janm kite rive. Se sa ke oligak yo te di an. Pawòl sa a. Se pou nou tout kanpe, pa gen lach. Dayè Petyon pa pou nèg ki lach. Si Petyon te lach. Lè nou fin tiye Desalin Tuer Dessalines wi. ok Uh-huh. nou pap divize peyi a an 2 Ok. Christophe ap gouvène nan le nò kòm on milat Uh-huh. Pétion li menm pran le sud Le sud. kisa k genyen nou pap dirije Te dirije wi.
hein
donk fè mesaj la pase Lap pase. youn pale avèk lòt Uh-huh.
ok nap met kòb nou ansanm epi nap pran peyi a dayè nap pral nap chase yo epi nap fè Ayiti vin klè menm jan a Sendomeng. Tande byen!
Yap chase nou Yo ap fè Ayiti vin klè menm jan ak Sendomeng. Ki sa w ap pran? Ki sa w ap tann ou menm? M pap gen manchèt pou nou tout. Manchèt senbolize lapè, manchèt senbolize chanjman, manchèt la w bezwen l paske vye pye bwa ki pandye sou tèt ou depi aprè 86 ki fè w pa ka dòmi nan kay ou, k ap fè w kite kay ou an, manchèt la enpòtan. Yon manchèt Li bon pou debranche vye pye bwa ki gen pikan sa yo ki pandye sou tèt kay ou a. Gen pye bwa ki donnen nan lakou a, le 16 k ap vin la a, nou dwe koupe yo! E pa janm bliye sa, pou n ka gen yon peyi, pou moun ka viv tankou moun, pou pèp la ka viv tankou moun nan peyi a, il fò ke nou koupe de tèt k ap mal panse pou fasilite de nouvèl tèt emèje. Pou byen panse pou peyi sa. Se la patri ou la mò. Se libète ou la mò. Apre w tande deklarasyon sa yo, ou renmen Ayiti. Menm si w aletranje, ou travay di, ou ale lekòl, ou fè biznis, whatever, ou reyisi ekonomikman. Men ou toujou mete nan tèt ou fò w ta al lakay ou. Paske w konnen tè sa, ki se tè papa Desalin nan, depi ou pile l, ou santi yon kouran travèse. E si w santi se yon kouran ki orijinal, ki pap tiye w, men ki rann ou byen. Si w te gen tansyon, depi ou pile ayewopò entènasyonal François Duvalier ki mayi gate an, tansyon an bese, li okey, ou anfòm, ou te fè sik, Depi pou yon ti te ki soti nan tèren, yon fèy ki soti nan tè papa Desalin nan, m garanti ou li beni. Tout sik ap bese. Ou pap mouri. Ou ap viv plis tan. Yon Ayisyen ki fè 40 an Kanada, jodi a l gen 60 an, li lè pou l tounen lakay li e l dwe viv lakay li. Yon Ayisyen ki fè 60 an Etazini. Jodha gen 80 lane se lè poul viv lakay li tande paske li gon tan poul viv se sèl ayiti lap ka viv li men li pap ka fè tout tanl dèyè televizyon ankò men poul fèl eske nou ka kite nèg sa yo pran peyi a yo di nou yap pran peyi a yap fout nou tout deyò pou yo pran peyi a pou yo dirije yo menm 16 avril kap vin la manman pitit mèt kòmanse mare vant paske se mache pran yo ke nou pral fè nan tout ti kwen nan petyonvil la e pi gwo sib nou se Vila Dakèy avèk 4 otèl ki nan Petyonvil. Nou pap boule, nou pap kraze paske nou pa sdp, nou pa Sektè Demokratik e Popilè, nou pa klas politik tradisyonèl la. Men nou pral pran nèg yo! Fizikman! Nou pral pran yo! Epi n ap vin fout tout Bwa Kale sou Kanapevè lan. Pa kite youn! E m ap di pèp lan ki sou fwontyè yo, pa kite nèg travèse fwontyè la le 16. Apati de 15, nan aprèmidi pa kite anyen travèse fwontyè lan depi moun ap pase verifye l tout moun ki sou fwontyè lan dwe rasire nou ke nou gon manchèt bò bouda nou pou n ap veye politisyen veye politisyen k ap kouri kite peyi sa tout moun ki sou fwontyè malpas foufarizyen beladè elyas pinia ansapit pedènales Ekoute byen pèp ayisyen, Wanament, Gabong, ayisyen ki nan zòn fwontyè sa yo, file manchèt nou debò tann politisyen k ap sove kite peyi a. Atansyon, menm jan André Michel te fè l la, pa kite yo travèse ankò. Epi n ap di apati de 15, pèp la dwe gen kontwòl peyi a. N ap bat tenèb a minwi boule! 11 è 59 tenèb ap kòmanse bat. Nan fè yon minit ap bat tenèb. Sa vle di 16 a minui. A 12 è di maten. Yon konba ke liye. Boulos te dil, yon konba re ton konba. Dimitri Vop te dil, yon konba re ton konba. Nan konba ki sa nou wè k fèt? Yo touye prezidan Jovenel. Nan konba ke sa yo k fèt, kontra gaz la nèg yo te touye prezidan sou li an, pou li an, yo repran l. Yon konba reto konba, nèg yo repran kontwòl blakawout 12 milyon ankò. Nan konba reto konba, nèg yo bloke tout pwojè ke Jovenel Moïse tap fè pou pèp la. Nan konba reto konba, Boulos pa peye ona. Nan konba reto konba, Nèg yo pran tout vye kontra pou piye peyi a. Nan konba reton konba, Vob e fis pou la fami Vob, yo retounen avèk kilomèt rout pou 1 milyon 500 mil dola meriken ke prezidan Jovenel Moïse te koupe nan men yo a. Nan konba reton konba, yo genyen nou. Nan konba reton konba, yo fè tout moun Pòtoprens prèske kite lakay yo nan 45 mwa. nan konba reto konba a, se yon plan pou pran Pòtoprens lan. An nou tande deklarasyon misye a pi byen. Any. Se pou nou tout kanpe, pa gen lach. Dayè Petyon pa tou nèg ki lach. N ap tande w bòs papa.
Si Petyon te lach.
Doka.
Lè nou fin tiye Desalin. Ok. Chak lè misye di bagay sa, tonnè kraze m, m santi se 4 manchèt pou m ta gen sou mwen. Damn! Chak lè misye repete ke lè nou fin tiye Desalin, sa vle di ke mesye sa yo, yo revandike asasina Pè fondatè nasyon sa a, ki se papa m, Jean Jacques Dessalines. Brother, si jenerasyon pa w la revandike l, ou tiye papa m, sa n ap fè? N ap kanpe gade w? N ap kanpe gade w? M wè m gen san Dessalina kap koule anndan m. M pap janm renmen w, m pap janm zanmi w, m pap janm kolabore avè w paske ou di w klèman ou tiye Jean Jacques Dessalines. M poko menm rive sou Jovenel avè w. Ou wè bagay la? Yon Jovenel ki pap janm fè m kolabore avèk klas la ditou wi. Ou wèm kenbe papa Dessalines avèw. M salye tout moun kap tande nou Canada. Mezanmi patisipe, an nou sipòte, manchèt pa nou an li enpòtan. La grande famille Info Bertho, an nou sipòte an gran ponp, manchèt pa nou enpòtan. 15 mil manchèt pa sifi. 15 kès manchèt pa sifi alò, 20 kès manchèt pa sifi. An gran ponp. Kote nap pale la mwen menm pèsonèlman m wè se san kès manchèt ki pou ta rive paske pye bwa yo anpil pou n debranche san kès manchèt paske vye pye bwa yo gen pikan y ap pike pèp la pye bwa yo pandye sou kay pèp la depi 86 anojou pèp la pa ka viv lakay li y ap kouri kite peyi a m bezwen san kès manchèt Nou ret 5 jou devan kisa nap fè pèp ayisyen. Gen kote m tande o wi yo pap vann manchèt 10 yo pap vann manchèt dat atansyon yon magazen k pap vann manchèt kou fèmen yon magazen k pa vann nou manchèt aprè 16 ou mèt fèmen ou mèt fèmen Dayè m di l, pa gen boule, pa gen kraze. On magazen k pa deside vann nou manchèt pou nou retire vye pye bwa ki pandye sou tèt kay pèp sa a, pou n debranche vye pye bwa, aprè 16 ou mèt fèmen. Aprè 16 ou mèt fèmen. Paske kòm anfas nou, on magazen k pa vle vann manchèt, manchèt pou retire vye pikan, kòman rele bayawona, avèk pikan akasya, Tout pikan pikan e pyè chadèk ki mal ki gen gwo pikan ladanl lè van vante pikan ap vole ap pike pèp lan depi 86 sa ap fèt yon magazen ki pa vle vann nou manchèt wap fèmen aprè 16 wap fèmen ou byen tou depi le 16 ou fèmen nou dil klè bravo avèk tout magazen ki deside kolabore bravo. Bravo respè pou nou chapo ba pou nou lè nou dil wi se angajman ke n pran bravo nap tande odyo a e se sou li ke n ye toujou e m vle tout moun ki mobilize on ne peut plus kap pran lari sa dayè m wè e bon respè pou nou Vilaj solidarite, m pat panse ke tap gen anpil moun ki tap tande emisyon an. Rete an Ayiti, dosye sa a se yon dosye ki tèlman vin tounen yon kansè pou popilasyon ayisyèn nan, lajounen jodi fidèl chanèl abòne Dezi Nouvèl se toupatou moun ap rele anmwe, moun pa konn ki sen pou yo rele, kiyès kap pote yo sekou, kiyès kap vini yo an èd, paske fidèl chanèl abòne Dezi Nouvèl, jan n te toujou di l e jan nou ap trete Sijè yo isi an, nou te deja konnen peyi an rive nan dènye bout li anba mesye oligak santi kowonpi, swadizan dirijan ki pran yon peyi daso, ki kontinye ap maltrete yon popilasyon. Si lajounen jodi fidèl chanèl abòne Dezi Nouvèl, si gen ansanm yon seri de komin ki vann nan peyi an, mesye ki la yo nou konnen se pa pèp ki te travay pou nou te vin la, Se konsansis ki mete n la, de konsè avèk patwon nou, ki se blan k lan caricom, ki lan tout peyi atravè lemond, swadizan di peyi sa yo di se zanmi peyi Dayiti ke yo ye, enben joudn joudi kote nou wè se la chas o sòsyè k ap fèt dèyè popilasyon an lan tout andwa estratejik yo, nou wè nèg yo fè chèf gang pran yo, chase moun ki ladan l, enben plan an kontinye ap aplike. Lajounen jodi se pa pou san rezon, anpil moun ki nan komin Hinche, moun ki Tomasik, anpil moun ap poze kesyon, èske mesye sangwen sa yo pap rive sou yo tou? Jan n te toujou di l fidèl chanèl abòne Dezi Nouvèl, lè w wè bonb kamarad la pran dife, mete pa w alatranp, paske dèfwa ou konn panse Kamarad la viktim, ou menm ou pap gen anyen, e tandiske sa w pa w dèyè. Lajounen jodi, fidèl chanèl abòne Dezi Nouvèl, sitiyasyon sa a k ap pase anndan peyi Dayiti a, moun ki gen bon sans, ki gen bon konprann, ki k ap reflechi de sitiyasyon k ap devlope ann Ayiti an, nou tout deja wè ke se yon peyi yo vann, se yon peyi tout kote ki gen pwen estratejik, ki gen gwo resous yo, dirijan ki la a yo, enben yo chwazi vann li avèk gwo blan gwo nèg ki nan entènasyonal la, gran milyadè yo. Se pa pou san rezon, jodi an, n ap eseye konprann kòman fè gon enstitisyon anndan peyi an ki se bra ame pouvwa a ki la pou defann popilasyon an lan tout sikonstans paske lè ansyen prèt tyòl kochon prezidan Janbètran Aristid te kraze lame dayiti se pou n te toujou konnen ke jodi an lapolis nasyonal pa tap ka reponn a yon seri de dosye sizoka pa ta ka. Enben la jounen jodi men ni nèg yo se yo k achte zam, se yo ki al achte minisyon pou yo vin revann an Ayiti, mache a tèlman pwopis pou yo, se sa k fè ke l te moun pèp te vote yo te mete opouvwa, ke l moun konsansis mete, yo tout kanpe. kont enterè popilasyon an paske jodi an tout nèg ap defann enterè lajan yo pou demen si Dye ve lè yo pèdi pouvwa pou yo ka toujou rete o kòm gran nèg paske se lajan nèg yo bezwen nèg yo pa bezwen konnen yap siyen de kontra andeyò de tout popilasyon an paske gen yon seri de papye kap siyen popilasyon an pap janm o kouran se lè bagay la pase mal tout moun pral konnen l depi lè n te wè mouche Laurent Salvador Gagòt. ansanm avèk Michel Malfini alyas 8 Mimi, te vini nan pi wo eta, nan pi wo degre nan leta a, pou nèg sa yo te vin gen pouvwa an Ayiti, se pou n te kòmanse poze kesyon. Paske, kòman n te fè konprann, nèg yo, yo pran Bill Clinton, ansanm avèk fanmiy Bill Clinton nan nèt o gran konplè, nèg yo, se Ayiti yo te fè baz yo nèt, etandiske nèg yo sa yo t ap fè, se Richès yo t'ap bwote tout lannwit, èske nou konprann? Kote nou konn wè y'ap bwote tè lannwit, kouvri tè, etandiske anndan tè yo pèsòn moun pa t' konn kisa k' te kache anndan yo. Nou raple n', 12 janvye 2010 peyi kraze, ansanm de gwo peyi, popilasyon ayisyèn nan ki enpe patou kòm dyaspora ki nan Kèlkeswa peyi kri li retwouve l atravè lemond, tout moun te kolekte pou yo te kole fè gwo kòlèt de fon. Nèg ki gen gwo milya a yo, yo bay patisipasyon yo. Anpil gwo anbyans te konn ap òganize, èske n konprann, sou do peyi Dayiti. E tandiske kiyès yo te voye vin bwote lajan an? Se te mouche k te rele Bill Clinton nan. Se parapò avèk lè mouche sa a vini andedan peyi an e se sa k fè lajounen jodi si w wè nou retwouve n nan kafou sa a kote pil jenn gason ame a bout fè ilegal kiyès yo mete yo pou yo teworize manman yo papa yo frè yo sè yo moun ki sanble avè yo paske nou tèt nou tout grenn mesye k gen cheve swa k gen cheve ki gen cheve lis yo tout se nan mòn kalvè abite nan otè k pi wo nan petyonvil yo se la nèg yo rete Sela ve di jodi an fidèl chanèl abòne Dezi Nouvèl fò n te eseye konprann mouche Bill Clinton se pa pou san rezon nou wè mesye sa yo yo konplis pou Michel malfini alyaswit Mimi te rive sou pouvwa a enben se pa pou san rezon nou wè mouche sa li bwote tout lajan k te nan CIRH t al retounen Etazini avè l se depi lò n te tande lè mouche sa te prezidan. Nan lane 15 oktòb 1994, li te òdone a 25 mil Marines ameriken, lè n pale de Marines n ap pale militè solid ameriken fòme, enben yo voye yo ann Ayiti pou yo te akonpaye ansyen prèt djòl kochon an pou l te retounen vin la, epi sa n tande a lè mouche a tounen l vin la, se te ame jenn gason pou l te toujou gen pouvwa, pou l toujou fè rad mare, genyen pouvwa nan chanm depite, nan chanm sena, epi yo menm pou yo toujou gen pouvwa nan prezidans lan. Depi lò, nou te dwe kòmanse aranje n pou n te konnen a ki gwoup malandren sangwen abiye ke nou te ke nou te ke nou ta pral chwazi mete nan tèt yon pouvwa. Enben jodi an, men ni, men rekonpans lan, men monnen pyès nou, resipwosite n, mache plizyè pi kilomèt pou n al vote sangwen, vakabon, malandren san fwa ni lwa, enben jodi a men ki kote yo lage n. Yo lage nou, nou menm ki redi, pote, mande, vann dlo, fè tout kalite ti biznis pou n ka konstwi 2 ti chanm kay pou n dòmi ak pitit nou ak pwòch fanmi ou pafwa yon zanmi konn vini l dòmi tou enben jodi an yo lage nou tout nan lari sou pretèks plas nou pa la paske gwo mesye yo bezwen andwa nou abite yo pou yo konstwi pou yo piye Epi se pa pou san rezon. Nap toujou kontinye dil fidèl chanèl abòne Dezi Nouvèl, gon pakèt nèg ki chaje gwo milya kilte Etazini lan Chine la France l'Allemagne peu importe Amerique du Nord Central Caraïbes Europe anpil nèg gen byen yo an Ayiti paske yo gen restavèk yo ki reprezante yo an Ayiti. Se pa pou san rezon nou wè l, oligak santi kowonpi yo, se yo k ap achte zam, se yo k ap achte minisyon, nou te toujou tande l. Depi lè CNDDR te pran nesans, yo te bay non 14 fanmi k ap achte zam toupatou atravè lemonn pou yo vin revann Ayiti. Ebyen n wè l, lajistis pa janm poze moun sa yo kesyon, Epi jodi an ki sa nou vin nan ki sa nou tonbe, nou tonbe nan sitiyasyon de non retou sa a kote ke peyi a vin rive mezanmi nou lan yon kondisyon envivabilite pou pèp ayisyen an pou sila ki lage 2 bra balanse yo pou sila yo ki pa gen anyen pou yo fè e yo pa gen pèsòn moun kap pote yo èd. Jounen jodi fidèl chanèl abòne Dezi Nouvèl, sitiyasyon an tèlman konplike pou popilasyon an bagay la vrèman grav. Bagay la tèlman grav kote ke nou wè l Se jenn gason ki nan zòn yo, klan komin yo ki ap eseye defann pou ke komin yo pa tounen zòn oubyen teritwa pèdi jan l rele la jounen jodi. Depi n te wè, nou te asepte e n te konprann, nou tande l chak jou atravè laprès pale, ekrit e televize kote ke mesye yo anonse y ap pran ni komin sodo ni komin mibalè sou pretèks nèg yo di yo kanpe brigad brigad ap touye moun inosan yo di se manm lame e kanaran oubyen lanmò san jou enben jodi an men kisa men kòman bagay yo tounen nan kò moun mirbalè ansanm avèk sodo jodi an tout moun ap lage kò yo enpe patou son sèl kote yo gen pou yo lage kò yo se petèt lage kò yo hinche e nou te deja konnen l hinche se pou yon lokalite ki tèlman gran pou li pa gen mwayen pou l resevwa tout kantite moun sa yo. Jodi an fidèl chanèl abòne Devy Nouvèl, se lan kafou sa a peyi an vin rive l, kote n tonbe nan sitiyasyon de non retou sa a, n ap di tout dirijan ayisyen yo yon gran mèsi. E jodi an, nou wè l, se tout nèg k ap bay manti Andedan sosyete sa a, swadizan otorite ki te la, ki pou mete lapè, pou pasifye peyi an, pou te mete sekirite, pou tout moun te kapab vakye nan okipasyon yo san oken danje, enben jodi a yo tout tonbe nan bay manti. N ap gade yon videyo la a k ap fè viral e tout moun, temwen, yo wè l, se pa nou k ap fè fab ansanm avèk li, Kote n gade n wè lanmò san jou ansanm avèk mouche k rele Jeff Golois k soti Kanaran an, enben mesye an yo mete pye yo atè Mibalè, Jeff Golois avèk kagoul nwa l, li gen gwo djakèt kaka jako l sou li, bout kanson, tchaniz nan pye, lanmò san jou a mayo Lekèz nimewo 24 li sou li, djin sou li, sandal nan pye l, epi n tande mesye yo di yo te pale moun Mibalè pou radòt. Brigad sa kap plede tiye moun sou pretèks se manm gang ke yo ye, enben jodi an yo fè pye sòl, yo vin gade kòman bagay lan ye, e tandiske jan n konnen l, deklarasyon pou otorite ki la a yo ta fè, jodi a w wè se yon chèf gang kap fè l, misye di w konsa ke an palan de Jeff Kanaran, se yo k pral konn kilè yap di moun pou moun tounen, kilè. E ya pral degaje yo pou yo evalye dega k fèt pou yo ka fè reparasyon. Bon men nan ki peyi n tonbe. Jodi an li klè ke jan pòt pawòl e prezidan gwoup ki rele Vivan Chyen an, an palan de Jimmy Cherizier alyas Babekyou pou l boukannen msye a, enben jodi an mezanmi men ni Vivan Chyen an vre. De tout fason, lajounen jodi nou pa ka pale de otorite ki nan leta. Jodi an se kòm si peyi an gen 2 gwoup chèf ladan l, enben si nou wè leta ki gen fòs represiv la ap kouri pou sanzave ansanm avèk pèp la k ap kouri, jodi a nou wè l, an nou tou di l peyi a lan men vivan chyen paske kèlkeswa sa yo di y ap fè yo rive fè l, e pa gen pèsòn moun ki ka stope yo, pa gen pèsòn moun ki ka di halte la, etandiske otorite yo toujou konnen alavans ke mesye yo gen pou yo fè deblozay nan peyi an, se lè mesye yo fin ateri se lè sa a nou wè y ap pase otorite lòd pou ke yo voye ranfò, men poukisa depi avan Lè popilasyon an ap rele anmwe, y ap mande sekou, espesyalman kote n konn tande merès Sodo an k ap pale, k ap di mezanmi li pale avèk tout nèg ki nan pi wo eta majò lapolis lan pou yo te voye bakòp pou an pou e konsolide ansanm avèk mesye k te la yo pou vin ranfòse l pou yo kapab fè e detoune mesye ki regwoupe anndan gwoup kriminèl ki pote non Vivanchyen an. Enben la jounen jodi. Sodo teritwa pèdi, Mirebalais teritwa pèdi, epi lè nap tande pòt pawòl lapolis nasyonal la mouche Lionel Liazan kap pale ke yo gen kontwòl e tandiske tout moun wè se Jeff Canaran ansanm avèk Lanmò San Jou 2 chèf gang ki fè pati gwoup kriminèl ki rele Vivan Chyen an se nèg sa yo ki fè pye sòl ke yo di w men yo kanpe dèyè kwa la a lè aktyèl anndan Mibalais se yo kap di men kilè yap tounen epi n gade nou wè kay moun kontinye ap boule e pi presizeman ansyen depite Decoline Abel Kay li boule nèt anba dife ki pase anba men mesye sangwen ki regwoupe anndan gwoup kriminèl ki rele Viv Anchi an. Lajounen jodi, se sa k fè nou menm isi an atravè chanèl sa n ap mande avèk mesye ki la yo, mesye se Ayisyen nou ye? Si n se Ayisyen tout bon vre, pran konsyans, di m pa kapab ankò, di m santi m bouke paske jodi an m pa gen fyète pou m di m ap dirije kèlkeswa enstitisyon ki anndan peyi an, kisa ki alabaz paske. Nou pa ka fè anyen pou popilasyon an, olye nou fè nou tout lage nan kouri, ke nou mete kle an, epi nou di nou pa la ankò, ann chache pou n wè si n ta jwenn moun ki gen volonte, moun ki kapab pou vin ede pèp la sòti nan sa l ye a. Jodi a, kòman nou fè konprann yon seri de nèg chita anndan yon ministè, y ap bwote pediyèm, y ap bwote frè, y ap piye, y ap vòlò, y ap fè tout sa yo konnen pou yo souse peyi an e tandiske nèg yo pa janm bay rezilta. Mesye kapete sa a yo, 3 avril ki sot pase la fè yo egzakteman yon lane depi yo nan tèt peyi an, se 9 vòlè, 8 vòlè a kon manman chat ki pran palè nasyonal daso, se pa pou san rezon nou wè l, menm si Li regrete k memwa prezidan Jovenel Moïse ta resisite nèg yo tap toujou retouye l menm jan yo te tiye l lan paske nèg yo te toujou konnen se lan tranzisyon pou yo souse peyi an se lan tranzisyon pou dòmi pòv leve rich paske jodi an li klè gon seri de nèg ki la tout te pase devan pèp la deja nan tribinal pèp la, ki tribinal pèp la genyen, se kat li genyen lan men l lan pou l al chwazi moun li vle pou dirije l, enben pèp la te toujou sanksyone moun sa yo. Lajounen jodi, nou p ap janm sispann di mèsi a Youri Latonti, nou p ap sispann di mèsi avèk senatè Lanbè, nou p ap sispann di mèsi a senatè Rony Célestin, Willo Joseph, Jan n te toujou di l, Gracia Delva, oh Letènèl, depi n te wè peyi a te rive nan bak sa a, n al vote on nonm tankou Senatè Don Gato, kisa nonm nan vin fè anndan on paleman bayakou? Olye nèg yo te chita pou yo te travay sou de bon pwojè de lwa ki te kapab tounen an angrè,